Bonswa bonswa bonswa se Margie Kitchen ki tounen yon lòt fwa ankò pou yon lòt pi bèl video video jodi a mwen pral fè yon ti zèl poul ok m pral fè yon ti zèl poul men map mete sòs babekyou ladanl so map di mèsi avèk tout moun ki te abòne avèk chanèl la ki te ekri yon kòmantè pozitif mwen di nou mèsi mèsi mèsi e ou menm si wap gadem pou la premye fwa ou poko abòne avèk Margie Kitchen map mande pou ou fè sa kounyeya paske mwen genyen anpil bèl video mwen pral fè map di nou mèsi rete branche ansanm avèk mwen. Pou mwen kòmanse map mete yon ti vinèg nan vyann nan mete yon ti vinèg aprè sa map mete sèl ladan li. Valè vyan ou gen an se valè vinèg lan pou ou mete. Kounye la mwen pral mete sitwon. Pije sitwon an ladan ni. E pi m ap bwase l pou tout sitwon yo ka antre nan vyann nan. Apre sa map kite li pou 30 minit pou sitron avèk sèl kapab antre nan vyann nan. Apre sa map tounen talè ansanm avèk nou. Ok mezanmi mwen tounen ankò sa se dlo mwen pral chod mwen pral mete bouyi poum ka chode vyann nan mwen mete yon ti sitron yon ti pèsi aten apre sa m vide yon ti sèl ladan li mwen pral mete li pou li kapab bouyi kounyela sa mwen pral fè mwen pral netwaye vyann nan paske nou konnen gen ti. Plim sou li mwen pral netwaye li em funny so map jis netwaye li mwen retire ti plim yo aprèsa pandan dlo a ap bouyi an poum te ka chodel wen map fè sa avèk pou tout lòt yo epi map tounen talè. Ok mwen fin netwaye li jan nou ka wè an mwen retire tout plim yo eden mwen epi mwen fann tout sa yo mwen fann li pou sèl ka rantre kounye la map fè su m pase sitron met yon ti sèl ankò Pase sitwon an paske fò vyann nan, fò vyann nan gen bon asid epi fò li gen bon sèl antre ladan li. Kounye la mwen pral lave li epi m ap tounen ankò. Kounye la m ap lave vyann mwen. Ok mezanmi dlo an fin bouyi kounye la mwen pral chode vyann nan map mete li map chode vyann mwen map bwasel tout kapab jwenn dlo cho an epi map retire li kounya la poum ka mete li nan chodyè an. Medam kounye la mwen pral mete epis ladan li. Sa se epis blende epi mwen mete lay, metel ladan ansanm avèk engredyen sa yo. Aprè sa mwen pral mete yon kiyè mayonèz ladan li. Epi map mete sa ladanl. Sa a se pou lè wap fè vyann pou marinenl avèk li. Kounye la m pral bwase tout ansanm. Mezanmi mwen fin tanpe vyann nan men kòman li sòti. Nou wè li vrèman bèl kounye la mwen pral swe li ok map swe li pou 10 minit sèlman epi map tounen tann nan fin bouyi pou 10 minit kounye la sa ke mwen pral fè mwen pral fri sa mwen bezwen an map jis pase li nan lwil la anvan mwen mete sòs lan ladann. Nou wè kòman li bèl? Men kòman li ye. Nou wè? Li vrèman bèl. Mwen pa p fri tout, se jis sa ke mwen bezwen an m ap fri li. So, mwen pral retire li, rete branche pou mwen, m ap tounen talè. Sa se vyann nan mwen retire, kounyela mwen pral pase li nan lwil la. Kounye la mwen pral retire l wè mwen pa fri li sèk paske mwen pral mete sòs lan ladan li se jis pase mwen pase li e konsa tou nou te gendwa mete li anba fou an si nou vle men mwen menm de preferans mwen Mwen mete l, mwen fri li. Li pi fasil pou mwen, li pap pran anpil tan. Wè? Kounye la mwen pral fè sòs lan. Sa se barbecue sòs lan, mwen pral mete li nan chodyè an. Map mete anpil paske mwen renmen, m pa renmen lè li sèch. Kounye la mwen pral mete poul la ladan l, M ap fè siw tout pran ladan sòs lan. Rezon ki fè mwen te pase li nan lwil la anvan mwen mete sòs lan, se paske lè babekyou sòs lan ladan ni, li p ap twò mou. L ap gen ti, l ap on ti jan sèk. Se sak fè mwen pase li nan lwil lan nan nan lwil la anvan ke mwen mete sòs lan ladann. Kounyela map kite li pou yon lòt 10 minit pou mwen fè su sòs la byen antre ladan ni apre sa map tounen talè. Babekyou a fin bon kounyela. M pral mete li nan yon veso rete branche. Ok mezanmi men kòman manje an sòti nou wè kijan li bèl epi li pa menm pran tan pou li fèt sòs babekyou mwen moutre nou an li vrèman vrèman vrèman gou map di mèsi avèk tout moun ki pral pataje video a ki pral abòne ansanm avèk chanèl lan Pa bliye pou nou peze kloch lan pou lè mwen fè video pou youtube ka voye notifikasyon an pou ou. Nap wè yon lòt fwa ankò nan yon lòt pi bèl video.